Ey timoun, men youn nan rezon ki fè m toujou ap ankouraje nou plante. Ann fè koulè ansanm avè m avèk pye mango sa. Nou wè pye mango sa jan li donnen? Son pye mango la, nan anviwon yon mwa la nou bwal kòmanse manje mango. Genyen mango ki gentan prèske rèk e genyen ki fèk ap parèt. wè youn nan rezon ki fè m toujou ap ankouraje nou. Sa ka rive moun ki te plante pye mango sa li mouri li pa la ankò men li te fè yon byen avèk lanati avèk pèp ayisyen li mouri li kite pye mango sa ki fè jounen jodi a nou kapab genyen bon pye mango sa ki ban nou yon bèl rekòt mango Nan anviwon maksimòm yon mwa la, mèt mango a swa li kapab kite pye mango l la pou li manje oubyen tou l kapab chwazi sekwe mango a li toufe l mete l mi li al vann ni nan mache oubyen l ka chwazi rele yon machann vini sou pye mango a epi fè pri pye mango a machann nan ap achte mango l epi li sekwe mango l epi li vann mango l. An wè sa se enpòtans e plante. E sak fè mwen la pou m bouste nou pou m ankouraje nou plante, plante, plante. Pa di a m pap gentan rekòlte l. Menm si ou menm ou ta plante pye mango sa. Ou ta vin mouri ou senkan dizan. Menm si ou ta ou pa ta egziste ankò. Men son byen ke ou fè a la nati avèk jenerasyon sa kap rete dèyè a. Mwen menm, mwen menm se youn nan rezon ki fè jounen jodi a mwen vin motive nou. Mwen la pou m toujou ap motive nou pou nou plante man, plante. E pa sèlman mango, plante kèlkeswa sa ou jwenn nan. Ou fin manje yon seriz, fè semans lan, plante. Mwen m pa yon agwonòm, mwen toujou di nou, men m vle ankouraje pwodiksyon nasyonal la. Se sa k ka sove peyi nou. Anpil moun lage kò yo nan move bagay e tout moun al gonfle Pòtoprens, tout moun al gonfle nan Pòtoprens. E pa anyen serye yal regle. Moun nan sot Pòtoprens lal anba rase ti pyès kay moun. Se pa travay lal travay, se pa lekòl lal lekòl. Li jis leve chak maten chita wap gade mèt kay la nan je. Li pap leve lou l, pap leve lejè l, l pap menm rann mèt kay la sèvis menm. Epi mèt kay la degajel poul bal manje, bal bwè. Mezanmi m ankouraje nou. plante, plante kelkeswa sa l ye a. Nan senkan, dizan, nou pap gen Ayiti. Depi nou plante, n ap gade nou wè peyi a ap chanje, li pap menm jan ankò. N ap, grangou a pap menm jan ankò. Se sa Repiblik Dominikèn fè, se sa anpil peyi fè, yo plante. Nou menm, nou pa renmen plante, nou pa renmen fè jaden. Tout moun bezwen al Pòtoprens, tout moun bezwen al gonfle defon pòt kay moun. Tout moun bezwen yon djòb sou biwo. Mezanmi pap janm gen djòb sou biwo pou tout moun. Se sa k fè m ankouraje nou pou nou plante. Ou fin, lotrejou m kwè nou gade videyo ke m te fè avèk jaden melon an. Yon tranch melon m te achte pou 25 goud. Enben jounen jodi a, a m te pran grenn melon sa a, m te simen l nan kwen kay lakay mwen. Enben, pami tout grenn melon m te simen nan kwen kay lakay mwen an, genyen yon pye melon ki te arive sove. Enben grenn melon sa a, grenn sa k te leve a. Ladanl mwen gen plis ke 10 bèl grenn melon ladanl. E si nou al gade sou menm chanèl la toujou, nap wè yon papay kem te simen. Enben jounen jodi a, e konsa map rekolte papay. Mezanmi pataje video a, ankouraje yon lòt moun, ankouraje yon lòt moun. E mwen ankouraje nou plante, plante se sak kapab ede peyi a soti nan sal ye a. Mèsi babay a la pwochèn pou yon lòt video.